Sezisman, sezisman, zo a kwoke nan gòj Ariel. Bon, Ariel Henry, e pa w te gen pwojè fè wout la tou papa? O, o, jan w t ap byen pase la a, ebyen, ou tou Pòtoriko, pran w bato, fè meto, Kolonbi, lè w rive Kolonbi, ou pral Nekokli, lè w rive Nekokli, w ap fè w tikè, w ap travèse lanmè a pandan dezèdtan, lè w fin travèse lanmè a, gwo ekip nèg ak ti moto 3 wou y ap mete w sou moto, ou p ap peye yon goud pou sa, yon dola, y a pral mete w nan yon baz, lè w rive nan baz la, y ap fè, y ap mande w yon san swasant, yon san, yon san dola. Diskite diskite wap bay 100 dola yap mache avèw pandan 3 zèdtan wal mete w nan yon baz ou pral mache pandan 3 zèdtan ou pral dòmi la lè w fin dòmi kounya la wap leve demen maten a 6 zè di maten wap mache ansanm ak tout moun ou pral monte yon gwo mòn pandan yon 3 zèdtan gwo mòn sa lè w fin rive nan tèt mòn nan se fwontyè kolonbi ak panama kounya la ou panama kounya la ou pral desann mòn nan. Lè w rive nan ravin nan, met kòb ou prè, pase w pral rankontre yon lòt gwoup mafya, yo pral mande w kòb pou kontinye pakou a. Kounye a w nan raje a, w ap pran labou, men pa bliye, mache ak tant ou, mache avèk gan, mache avèk lwil koulèv, mache avèk sopa, epi mache avèk yon machèt, paske pou w kapab koupe raje pou w ka pase, paske yo konn se raje e forè, epi pa bliye non, gen koulèv tou. Kounye a w ap mache, w mache, w mache, ou pral rive yon dènye kote, w pral jwenn yon ekip endyen, y ap di w konsa, ale la, w ap prèske rive. Lè w rive kounye a la. Ou pral bay 20 dola pou dòmi bò yon plaj, bò yon lanmè. Kounya nan demen maten apre pikòp yo ap pase avèw nou raje, yo pral avèw jis nan tèt yon mòn. Lè w rive sou tèt mòn nan, mòn sa yo rele l mòn sizèd tan, sa m pa konnen si sa ak anndi w ap pase oubyen a kapoulgana, m ap esplike w eksperyans an nan kapoulgana, sa se kapoulgana wi. Lè w rive nan tèt mòn nan kounye a la, ou pral kontinye mache lè w fin poze nan ma drapo a. Kounye a, lè w fin monte tèt mòn nan nèt, ou pral desann, ou mache, ou mache, ou mache, ou mache, ou travèse dlo, travèse dlo, pase nan falèz. Bon, m espere ke w ap gen kouraj, w ap gen fòs. Bon, e doktè w e? W ap ka jere sa? Mache a se wòm ou tou. Kounye a la, lè w fin travèse kounye a la, epi ou pral tonbe Panama. Ou pral dòmi nan yon refijye, w ap peye 20 dola. Dan demen maten, y ap mete w sou yon ti bwat, yon ti bwa fri, ou pral pase nan bouch yon pakèt kayiman bagay, w ap fè twa zè tan, ou pral ale nan dezyèm refij la. Ou rive nan dezyèm refij la, w al peye 40 dola pou kontinye ale nan twazyèm refij la. La a kounye a, w ap batay pou rive nan Tèminal David. Monchè, m pa t janm panse si w te gen pwojè fè wout la. Antouka, n ap pwofite remèsye bèl reyalizatè sinema sa yo, pase tout kote gen sinema pa yo, Ayiti gen Ciné Haïti. Lòt kote gen Hollywood ak Hong Kong ki ba nou bèl reyalizasyon sa a kote n ap swiv sou tout platfòm, tout rezo cnn kou Alzazira kote y ap pale de Ayisyen ki gen bèl sinema nan moman an k ap mennen. Ou konprann? Nou sou twazyèm epizòd seri a, n ap tann katriyèm epizòd la e se ladan n nou pral jwenn repiblik yo. Paske nou konnen Pòtoprens divize an plizyè repiblik kote nou gen repiblik Dèlma 6, Matisan elatriye. Ou konprann? Se yon sèl bagay. Pa okipe André Michel non papa, misye se egri legri, l ap toujou di w pa ale, retounen Ayiti. Oh, depi ou rive America papa, wap afè m yon ti chanm kay pou 5 ou 600 dola, ou konprann, ou pap fè manje chak jou, dayè moun isi pa manje chak jou, yo gen yon ti ji yo bwè wi, ti ji sa se yon ti ji grenadye, al dous, pa bwè l non papa, pase petèt ou ka fè maladi dyabèt, ou konprann, se konsa yo bay la, wap jwenn yon ti travay, bon, ou konnen, wap pase sou fwontyè avèk Anani fò, lè w vini wap gen aksè avèk papye travay, wap gen papye travay yo byen rapid, apre yon mwa, ou konprann, wap kòmanse fonksyone la, wap ka fè pwojè w achte ti machin ou, voye ti kòb bay fanmi w, pa okipe pyès nèg kap dous ou nan Ayiti. Konprann? Vin America, vin mande azil. E la bon e la n vini tou e pa e menm pa kwa n fè papa. O o, n ap tann ou wa Ariel.